Medam e msye la famille kouman nou ye non pam se Wendy Phel avèk menm plezi a menm lanmou an sou chèn YouTube unison nou an mwen kontan rankontre nou yon lòt fwa ankò mwen pote yon lòt video pou nou nan video sa nou pral pale politik nou pral pale ensekirite nou pral pale dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la pwiske genyen Ameriken yo ki bote Rodolphe Jaar yo pati avèk li nan moman n ap pale la a. Jaar retwouve l Ozetazini Damerik. Li pral reponn kesyon menm jan avèk Mario Antonio Palacios Palacios. Rodolphe Jaar sanble vle kolabore avèk otorite amerikèn yo. misye vle di et koze. Yon nan bagay ki atire atansyon mwen se ke jodi a ou gen enpresyon si gon bagay k ap fèt nan dosye sa a, se lajistis amerikèn k ap fè l dan la mezi ou gen de gwo bout tonton moun nan dosye sa a ke yo arete la a, yo pran yo, yo bote yo ale avèk yo Ozetazini Damerik. E gen yon seri de bagay otorite amerikèn yo gentan gen nan men yo la a, kapab gen kouri dans les jours à venir. N ap raple, depi ameriken yo fouye pye yo nan koze a, pral gen bagay. Gen anpil moun ki pè pou ke ameriken yo pa sèvi avèk dosye Jovenel Moïse la, menm jan yo trete dosye dròg nan peyi Dayiti. Paske gen anpil nèg kap fè politik nan peyi dayiti, ameriken kenbe yo, se kòmsi m ta di w ameriken gen yon telekòmand nan men li, epi lap lap dirije nèg sa yo. Paske nèg sa yo, jan moun yo souvan di l, yo gen zam nou yo nan men ameriken. Paske yo nan dwòg etsetera, yo konnen yo paka pale fò, gen anpil moun ki pè. pou ameriken pa vin sèvi avèk dosye asasina Jovenel Moïse sa a pou l fè yon seri de nèg k ap fè politik nan peyi a la chantaj. Gen anpil moun ki pè pou ameriken pa konn yon seri de bagay epi li kenbe bagay yo pou li avèk moun yo pou l kapab fè yo chantaj. Antouka, rete konekte, nou pral vin fè ti pale sou sa paske m twouve M twouve gon mank de respè flagran nan sa k ap fèt la la a. Yo arete Mario Antonio Palacios Palacios, yo voye l Etazini. Ki sa yo di? Yo di yo al avèk misye Ozetazini Damerik, se sou demand li. M twouve sa biza. Yo arete Jaar la a, Yo pati avèk li, y ale Ozetazini avèk li. Yo di w se sou demand li yon lòt fwa ankò ke yo pati avèk li Etazini. Finalman, nou kapab poze tèt nou kesyon, ben, Ayiti a, ben, finalman, s on kote, s on pak, nou pa ka konsidere sa kòm peyi. Paske si m di nou ap fè peyi, on seri de nèg pa ka touye on prezidan, E pi, faktè yo arete yo di, mwen vle, se Etazini pou y al jije m. Sa a, an verite, sa na oken sans. M pa konprann. Wè, definitivman, m ap poze tèt mwen kesyon, yon nèg ki di w, bon, ou pral etidye dwa, etsetera, paske ou vle vin jij, avoka, etsetera, ou vle vin entegre sistèm jidisyè a. M ap poze tèt mwen kesyon pou ki rezon? An verite, mwen m poze tèt mwen kesyon sa. Ki enpòtans sa genyen? N ap raple nan moman n ap pale la, gen plizyè moun ki deyò. Genyen madam Wendelle Coq Thélot, ansyen jij nan Kou de Kasasyon, gen John Jorel Joseph, genyen Batcho Joseph, yon seri de lòt moun toujou ki deyò. Ki kote yo ye? san dout nan peyi Dayiti. E la a nou pral poze tèt nou yon kesyon sou itilite ou byen sou onètete nèg sa yo nan polis la. Medam e mesye, lè yo di yo lanse avi de rechèch dèyè tèl moun, tèl moun ki patisipe nan yon zak. Woudòl Jar tante antre an Repiblik Dominikèn pou 1, pou 2, Dominiken arete l. Lè n tande yo di nou yo arete Woudòlja avan è a, misye apèn ap fè tantativ pou l antre, pou l vin tip an Repiblik Dominikèn, pou l vin mawon an Repiblik Dominikèn, epi yo tou arete l. Alòske nou menm, nou gen si mwa depi n di n ap chèche l. Èske n ap fè peyi ou pa? Eske nap fè peyi lèzami? Hein? Eske nap fè peyi? Depi 6 mwa nap chèche yon nèg, li la nan peyi Dayiti. Nou pa janm jwenn li. Se swa nou pap fè peyi, se swa nap pase moun nan tenten, nou di nap chèche moun, epi anyen, depi n fin fè foto bout papye a, nou lage l sou rezo sosyal, epi n te bliye si gon moun ki te rele Jovenel Moïse ke nèg sa yo te asasinen. Sa m di a li valab pou Madam Wendelle Coq. Madam Wendelle Coq Thelo li la anndan peyi Dayiti. L ap fonksyone la nan Pòtoprens la. John Joël Joseph egalman, li la a, li kache nan yon seri de zòn. N ap chèche yo vre ou pa? Hein? Antouka, Rodolphe Jaar, yo arete l, yo pati avèk li la a, e misye, vle kolabore avèk ameriken yo, site de non, paske misye te gen yon wòl spesyal nan krim nan, misye gen non pou l bay, paske gen lajan ke l te resevwa nan moun se de moun, piske li riske pou l pase tout vi l nan prizon, e si l kolabore, fè jwenn yon seri de lòt moun ki patisipe nan krim nan, yo kapab diminye nan nan pèn nan, misye vle kolabore. Eske zen pral pete dan lè jou zan veni yo? Se de kesyon ke nap poze, men, selon enfòmasyon ke m genyen lè zanmi, gen gwo nan ki pral parèt nan dosye Jovenel Moïse sa a. Ou wè FBI? FBI gen bagay nan menl. Lè nou wè FBI debake kay Jovenel Moïse, yal dèyè e dè zeleman, ou pran endis, son seri de, yal fon seri de ekspertiz anndan kay Jovenel Moïse la, lò wè yo soti, yo soti avèk dè bagay. E se la m pral montre nou nan ki nivo n kokorat nan peyi sa a. Jodi a nou gon jistis ou byen nou gon polis lè yap fè ankèt afè anpwent dijital sa pa gen okenn enpòtans pou yo. FBI antre kay Jovenel Moïse la, yo vin avèk yon seri de materyèl la, tout mi, tout ti papye yo jwenn atè ke nèg te touche, yo pati ak tout, yo fè de, yo fè de priz. E jodi a la a, lè yo al konpare eleman sa yo avèk yon seri de bagay ke yo gen nan baz de done yo, gen de moun ki parèt devan yo. Gen de moun ki parèt devan yo, lèzanm. Non sèlman yo fè analiz sa yo an fonksyon de sa yo jwenn kay Jovenel Moïse, Men an fonksyon de yon seri de apèl telefonik ki fèt, etsetera, yon seri de demach ki fèt, yo jwenn de eleman. Eleksyon k pral genyen, oubyen eleksyon k ap gen pou fèt nan peyi Dayiti nan, bon, lè l gen pou l fèt la, paske nèg nan peyi Dayiti yo tèlman kriminèl, yo tèlman kowonpi, yo tèlman vòlè, yo tèlman pa sou anyen, afè eleksyon pa enterese yo, men, Pwochèn eleksyon, kèlkeswa kote l fèt, kèlkeswa lè l fèt la, nan peyi Dayiti, se pa yon eleksyon k ap dous. Se pa yon eleksyon k ap dous paske Jovenel Moïse ap nan eleksyon. Hum, m panse nou gran timoun, nou konprann. Lè m di Jovenel Moïse ap nan eleksyon, l ap nan eleksyon. Petèt yon lòt jou, m a esplike nou sa. Men, lèzami, gen bagay k ap pale la. N ap kite dosye sa a, n ap vin sou li nenpòt ti moman. Nou pral pale de politik aprezan. Nou gen yon lòt dosye n pral wè aprè. Depi ou wè nèg nan peyi Dayiti bezwen vòlè, depi ou wè yo bezwen blanchi lajan, depi ou wè yo bezwen jistifye yon seri de lajan ke yo ap gaspiye, ou tande yo di ou retrèt. Sa se bagay Joseph Lambert fè tout tan pandan l te prezidan Sena a. Òganize plizyè retrèt kote palmantè reyini avèk ti boubout yo ap gaspiye lajan, ap manje ti bagay something bò lanmè, ou konprann? Anyen serye pa pase. Jodi a la, Ariel Henry anonse ke l ap òganize yon retrèt gouvènemantal nan Decameron pandan plizyè jou lajan ap gaspiye, objektif la se kapab armonize politik gouvèneman an. Sa m pa konprann ni. Gade radòt se sèl nan peyi Dayiti w ap tande l. On gouvèneman, on leta gen on kantite de biwo, gen on kantite de kay ke l ap peye, Men la primati, bon jodi a la, nou touye Jovenel Moïse, pale nasyonal li lib, gen tout espas sa yo pou fè de rankont, e pi pandan plizyè jou, tout kowòt la nèt, mèdam se misye k nan gouvèneman, se nan dekameron, bò lanmè a la nap jwenn yo. minis, ti mennaj, etc. Al gaspiye lajan yon leta ke nou di ki pòv. E ki sa Ariel Henry pral diskite kon sa a? Fòk li fè yon semèn bò lanmè a. E Decameron sèlman ki ka fè sa? Palè nasyonal pa gen yon biwo? Ki kote konsèy dè minis yo fèt? Ki kote konsèy minis yo fèt kòmsi espas sa yo pa yo pa kapab yo twò raz pou n reyini pandan yon semèn la pou n di kisa sa k pase lajan peyi a bèl nan men yo yo pa goumen pou yo t sou pouvwa se yon prezidan yo touye pou yo kapab la y ap viv y ap viv. E mwen menm sa li deranje m. E se pou sa ou wè lòt raketè politik yo ap goumen an. Lè w tande Montana, Penn, yo di a la a m tande yo jwenn akò ansanm pou yo kapab mete yon kolèj prezidansyèl k ap gen 5 prezidan, 5 prezidan, yon kolèj sa vle di 5 prezidan nan tèt peyi a plis yon gouvènman. Lè w tande y ap di w sa a. Lè w tande y ap di w sa, se paske tou senpleman, jodi a, Ariel avèk ekip li ap gaspiye, ap gagote, ap vòlè, ap fè kòripsyon, etsetera. Yo menm tou, yo bezwen pran espas la pou vin fè ti bè pa yo. Pa pran yo oserye. Men sa m te vle di l, paske mwen m pa konprann lojik retrèt sa, tout jou nou tande retrèt, retrèt, retrèt. Lapolis Nasyonal Dayiti arete yon jèn polisye.

Peryòd 16, 17 desanm, ekskize m, desanm, pandan peryòd 16, 17 desanm nan, misye touye lòt la, gen yon videyo k ap sikile, men videyo a la sou ekran ou kapab gade l, videyo a montre kouman misye egzekite lòt polisye a, e selon enfòmasyon k genyen, misye ta avwe efektivman ke se li ki te fè krim nan, nan dcpj. Yo arete misye finalman yè, misye, nan moman n ap pale la, Li an detansyon, li ap reponn kesyon. Hum! La polis nasyonal dayiti nan tout salte. Lè w tande fantom 509 etsetera, nou pa nou pa wè fantom 509 parèt nan rapò ankèt yo? Nou pa tande fantom 509 te nan plan pou asasine Jovenel Moïse lan? Lè w wè yon seri de nèg ki gen òganizasyon dwa moun k ap sipòte Fantom 509 anba anba, se pa t pou granmèsi. Donk, Lapolis Nasyonal Dayiti nan gang, Lapolis Nasyonal Dayiti nan vòlè, Lapolis Nasyonal Dayiti nan touye moun, anfen, ki sa n, ki sa n genyen k ret la nan polis la kòm valè? Je vous aime. N ale, n ap pale yon lòt fwa nan yon lòt videyo.